Zanmim Tjou Listing mwen yo, mwen byen kontan retounen ankò jodi a pou m pote ba ou yon lòt epizòd Tjou Listing. Tankou jan m te di l nan videyo semèn pase a, nou pral kòmanse fè abitye ak analiz teknik. Men nou te di tou, anvan menm ke m kòmanse analize yon seri de endis bousyè ak kèk stòk, n ap pote pou ou dabò kèlke nosyon de baz danaliz teknik. N ap fè sa nan lide pou konnen kisa analiz teknik lan ye, Poukisa trader ak envestisè yo itilize l nan desizyon ke yap pran o nivo de mache finansye? Kidonk, sa se yon premye video nap prezante w sou sa w ta dwe konnen dan le domèn de lanaliz teknik. Sa se yon ekspresyon ke anpil trader ak envestisè toujou ap itilize. E m fè eksprè menm m kite l an anglè paske M twouve ke li enpòtan pou ou menm ki deside entèveni sou lè mache finansye, kòmanse abitye ak yon seri de jargon an angle. Ann di, jan ke w wè la, buy low, sell high, si m ta eseye mete l an kreyòl, m t ap di se achte lè pri a bese, epi epi vann lè pri a li monte. Sa, kidonk, c'est le raccourci vers une fortune. N'est-ce pas vrai? Ebyen, an reyalite a se pa sa l ye. Se jist yon nan nonbre kliche kozan de pèrt ke anpil moun ap chante alò ke menm moun sa yo, yo ap pèdi lajan jou aprè jou, mwa aprè mwa. M ta renmen pou nou konprann ke genyen yon seri de bagay ke Wall Street rekòmande pou envestisè fè Alòske an reyalite, yo menm se pa sa ke yo fè. Dizon yo fè le kontrè. Pa egzanp, yo fè w konnen fòk ou li jounal, paj enfòmasyon finansyè, gade nouvèl finansyè sou de chèn de tele tankou CNBC, Fox Business, yon fason pou w ka ajou, konnen sa k ap pase, ki devlopman ekonomik ki fèt oswa ki endistri k ap mennen. Yo di w pou w reyisi, pou w fè bon jan lajan nan zafè trading ak envesti, ebyen se sa yo pou w fè. Alòske yo menm, yo fè le kontrè. Ebyen, poukisa Wall Street li pa aplike estrateji sa a? Rezon an, se paske yo konnen trè byen sa pa pral mete lajan nan pòch yo. Ki fè, nou menm tou,

Mèsi, m ap dekouraje nou pa kenbe slogan sa tankou yon plan pou entèvansyon nou sur les marchés financiers. Koulye a, nou pral kòmanse aprann egzakteman ebyen kòman pou analize market la epi jwenn stock pou trade oswa envesti pandan ke li sètènman pa fasil men non plis li pa difisil kontrèman a jan la plupart des investisseurs ak traders fè w konprann yon fason ebyen pou yo ka fè w pè. Kidonk, leson nimewo 1 ke ou gen pou kenbe nan tèt ou se la konsistans. Li enpòtan anpil pou ou konsistan nan apwòch ak disiplin ou yo. Sa vle di, li pa bon pou ke semèn sa a ou se yon fondamantalis epi semèn pwochèn ou se yon teknisyen. Si tout fwa ou pa ta familye ak 2 tèm sa yo, jis konprann ke fondamantalis yo yo menm nan zafè etid ak envesti, Yo baze desizyon pou achte ak vann apati de faktè lye a la pèfòmans de lekonomi, doun endistri, e sitou yo al gade kijan eta de rezilta de yon konpayi espesifik, kòman sa ye. Tandi ke teknisyen yo menm chache konprann ki konpòtman makèt la afiche, pandan ke yo mete fokis yo su la relasyon pri volim ki pral pèmèt yo dechifre lekwasyon de lofr e de la demand. Donk, nan leson nimewo 2, ou gen pou aprann, ann di w ke jan ke w ap gade l la, ou pa pral bezwen fè sa ke laplipa, ou pral bezwen pa fè sa ke laplipa dè envestisè yo menm yo fè. Ann di pito ou pral bezwen fè sa ke laplipa dè envestisè yo menm yo pa fè. Sa vle di ki sa? De no jou, ou p ap janm arive fè kòb konstaman nan stòk oswa nenpòt ki lòt pwodui finansye Si desizyon pou achte oswa vann se apati de enfòmasyon fondamantal ou jwenn nan jounal, ebyen mezanmi, si se konsa w fè l, kite m di w ouvètman ke sa a se yon preskripsyon dezastrez li ye tou senpleman. Li tankou yon ptit gòje de pwazon priz pa laplipa de envestisè novis.

Mwen menm, mwen itilize lapwòch teknik ki pèmèt ki pèmèt mwen dechifre tout entèpretasyon ke makèt la li menm li fè de tout nouvèl k ap sikile nan moman an osi byen ke lè fiti zatant. Kidonk, ou pa bezwen al touye tèt ou pou w al chache konnen yon seri de non, de fantezi. Kidonk, analiz teknik esansyèlman Pou al pèmèt ou konprann relasyon ki gen antre le prix et le volume yon fason pou pou w ka gen yon apèsi de kijan tandans la ye dans le futur. Koulye a, ann kòmanse aprann yon seri de règle ak yon seri de nouvo langaj ki ap pèmèt nou wè ke le marché des stocks est beaucoup plus prévisible, rentable et agréable.

Fason ke m konprann li, m kapab di ke l'analyse technique est plus un art qu'une science. Osi senp ke sa. Li pa, li pa, se konsa m vle ke, m ta renmen ke nou menm nou konprann li. E youn nan bagay pou konprann, se ke just paske yon moun kenbe yon penso nan men l, sa pa vle di ke li rele Picasso pou otan. Menm jan tou, chak moun ka louvri yon liv sur graphique oswa sur un chart, Ebyen, menm si yon moun, menm timoun nan li a refè sa chak jou, sa pa vle di pou otan ke moun sa li rele John Magee. Kidonk, m pral gen pou m aprann ou apwòch sa yo. Se pral yon seri de nouvèl règ pou ou menm ki petèt pa janm mete yon seri de prensip an aplikasyon nan zafè trading ak envesti. Konsa tou, Ou gen dwa wè se premye fwa ou ap fè konesans ak jan de apwòch sa yo. Si se konsa l ye, ebyen, m garanti ou li pral vrèman bon pou ou. E apwòch sa yo, yn fwa ke w arive itilize yo trè byen, ou pral wè ke jwèt la li pral pi fasil pou ou e menm fè de ou yon ganyan. Men, Eske sa vle di ke tout bagay pral pafè pou ou jan ke w ta vle pou sa ta ye? Sa vle di eske se chak jou ou pral fè kòb, ou pral genyen? Natirèlman non, se pa sa li ye. Pa gen ankenn meyè jwè de foutbòl ki janm reyisi tout pas li fè yo. Ke l rele Lionel Messi oswa Cristiano Ronaldo oubyen nenpòt ki lòt jwè foutbòl ou ta konsidere kòm yon meyè pasè pa janm rive fè sa. Kisa m vle di pa la? You don't have to be right all the time. There is no way you can be right all the time. Euh, se pa toutan sa pral byen mache pou ou. Men, si ou aplike metòd sa yo ke m pral pataje ak ou yo de manyè konsistant, m ba w garanti euh, a yon fò pousantaj ke ou ap ka fè pwofi. Yon sekrè ke laplipa de pwofesyonèl de mache finansye konnen, se ke yo ka akimile fòtin nan trading ak envesti an neyan rezon a mwen de 50 pousan di tan, depi w konnen kijan pou w byen jere pwofi yo ak kijan pou redwi pèt ou yo. Pi devan, ebyen, n ap gen pou n aprann ou kòman pou w fè fas a dè sitiyasyon de pèt nan zafè trading ak envesti. Nou pale de apwòch fondamantal ak apwòch teknik, men m kwè ke ou konprann trè byen ke videyo m ap pote pou nou yo se pral de videyo ki eksklizivman baze sou le kote teknik du trading et de l'investissement. Kidonk, ap kanmenm genyen de ptit mansyon, de pti detay relatif a l'analyse fondamentale. Pou mwen menm ki se yon trader ki pran desizyon an fonksyon de la tandans aktyèl, mwen te kwè ke lè nouvèl e lè sipriz ebyen e mwen te kwè ke lè nouvèl e lè sipriz yo toujou swiv tandans market la. M pap antre nan twòp detay la pou m pa bwouye nou, men m pwomèt nou o fi a mezi ke nap avanse nan analiz nou yo, wap pran sans W ap gen pou pran sans de konsèp sa yo. Ebyen, pou fè siksè nan trading oswa envesti a kou tèm, analiz fondamantal, ebyen, ann di ke li pa nesesè. E pafwa menm, li konn o detriman de pwofi ke ou ta dwe reyalize. Tanpri souple, jan ke m di l la, piga nou al mal entèprete sa m di la yo. Paske m vrèman kwè ke les fondamentaux, ebyen, ils sont vraiment très importants. Men, se tou senpleman, yo pa itil si w ap fè trading oswa envestisman a court terme. Paske li enpòtan pou ou okouran lè gen yon evènman ki pral rive. Paske evènman sa yo kapab aji kòm katalizè du mouvement des prix. Sepandan, si w ap fè analiz objektiv, ou ta dwe fè l a partir de la réaction de l'événement plutôt que sur la formation d'une opinion de la compagnie en question. Paske the market does not care what you think a stock should do. Tankou jan n ap gade l la a, a partir de tout sa nou di la yo, w ap konprann ke nou pa ka rejte konplètman l'analyse fondamentale.

Mwen menm, antanke analis teknik, m enterese nan nenpòt bagay ki kapab sèvi de katalizè pou fè bouje pri yon stock paske yn fwa ke w konprann la nature humaine, sa ka kondwi a yon analiz enpasyal ki ka finalman kondwi a yn pli grand rentabilité. E sa pèmèt mwen antre nan sa ke nou rele la psychologie du marché. Emosyon, ann di ke emosyon se pi gwo ènmi nan tchoul ak envesti, ki fè nou ta dwe elimine, nou ta dwe elimine l oswa kontwole l dan le pwosesis de la priz de desizyon. Natirèlman, m kapab di ke li pi fasil pou n di l ke n ta fè l. Nou dwe konnen ke etidye yon grafik de pri oswa yon chart Sa revyen a detèmine ki kote lè fòs de lòf de la demann rankontre epi ba ou yon fouchèt kote ke ou ka pran bòn desizyon. Pou mezire dinamik sa, ebyen nou pral bezwen konprann lè motivasyon e opinyon de tout patisipan yo, kijan aktè sa yo ebyen aji sou mache a e konsa ki vin enpoze yon chanjman de pri de nenpòt kèl pwodui finansye. Donk m pa kwè ke m ap di nou plis bagay pou jodi a, donk m pa vle pou epizòd sa twò long. Se konsa ke m ap di nou, se tout sa ke m te gen pou m pote pou nou jodi a. Ebyen, mezanmi, mèsi anpil paske ou toujou rete fidèl, yon fidèl abone de Tchodestin. M ap mande ou pou ou pa bliye like videyo sa, epi pataje l ak tout moun